Bonjou bonswa depandaman de ki kote ou pral gade video sa se a kilè ou pral gade video sa pa bliye ke le mond jodi an fas de yon danje kiyè le kowonavirus men le kowonavirus si pa yon maladi o aza li pa yon virus o aza se yon virus kalkile se yon virus planifye donk se yon maladi travaye ke liye m te ka di. Men, le destin frappe, jodi a, fè ke kowonaviris lan destinasyon ke l te genyen, lè l t ap soti nan laboratwa nèg yo pou enjekte, se te detui Lazi e detui le kontinan Afriken, detui la ras nwa menm, pou m ta di. E jodi a, le destin frappe, li rachete nou de danje sa a, de krim sa a ke lè Ewopeyen melanje avèk lè Ameriken, lè Kanadyen, yo ta pral fè sou le kontinan afriken e lazi. Pa bliye ke kowonaviris lan se yon gè bakterolojik li ye. Donk e nou wè gen anpil moun k ap pale de twazyèm gè mondyal sou yon otre fòm. Men kisa m vle atire atansyon nou sou li. Nou wè. 8 jou apre maladi a ap fè raj Lachin, ke Bill Gates te fè yon pòs e te pale pou l di ke maladi sa a ki rele kowonaviris la pral fè plis dega nan kontinan afriken an, pandansetan kontinan afriken an te gen zewo ka sispè ou ka teste pozitivman. 8 jou apre, lè maladi sa a. ki transfòme an pandemi an kòmanse fè raj an Almay, Ozetazini, le Kanada, nou wè Bill Gates mande pou ke y a yon solisyon mondyal ki bay, sètadi se revè de la meday lan ke nèg yo twouve lan maladi ke yo fè pou yo detwi le to de limanite anndan mond lan. Enben jodi an men sa k rive pase, yon fwa ke nèg yo wè. Sa ou te genyen kòm objektif avan an, li pa atenn, okontrè se revè de la meday yo bay, enben jodi an yo pral pase pa yon lòt fòm pou yo rive a objektif vize ke yo te genyen an, ki se detwi mond lan atravè viris sa ke yo fè a ki se rele kowonaviris. Si n ap gade Emmanuel Macron, men sa k fè m vin pale avèk nou la maten an ki se 29 mas 2020 an, se paske mwen wè yon pòs ke Macron fè, li di ke. G20 pral reyini an ekstraòdinè pou ke yo defini yon inisyativ fòt pou le kontinan afriken fas a kowonaviris lan. Poukisa G20 pa reyini pou yo pran yon inisyativ pou la Frans, pou le Kanada, pou Lèzetazini, pou Litali, pou Lalmay, pou Lespay? Pandansetan, se kote sa yo ki plis touche, men G20 pral reyini pou yon inisyativ pou Lafrans, pou Lafrik. Kisa sa vle di? Ke plan nèg yo te genyen an, li devye avèk lamen divin, enben jodi a, atravè inisyativ sa a, ou pral wè yo pral voye èd imanitè, èd sanitè bay kontinan Afriken an, e se lan èd sanitè ak èd imanitè sa a ke nèg yo pral detwi, fanmi, zanmi ki nan kontinan afriken an. Nou menm an Ayiti, talè nou pral tande nèg yo pral voye vaksen pou nou, nèg yo pral voye medikaman pou nou pou fè prevansyon oubyen gerizon pou kowonaviris. Atansyon! Menm chif n ap tande 105 moun ki teste yo oubyen yo sispèk yo, se de chif fiktif ke yo ye pa gen anyen pou wè avèk laverite. Donk jodi an, banm pran le depateman di Sid an patikilye. Nèg yo p ap vin nan vil Okay. pou yo etenn maladi an, men yo pral nan zòn rekile yo pou yo etann maladi an, paske se lan zòn rekile yo ki gen moun ki mwen fòme, se lan zòn rekile yo ki pa gen moun k ap siveye yo, e ak ki sa yo pral itilize, se avèk lès ONG ke yo pral itilize pou yo rive mete viris la lan kò nou. Èd sanitè ke yo pral vin ban nou an, se li k pral vrè viris kowonaviris lan. Si nou gade jiska jodi an, plis ke 1 mwa, e demi depi ke maladi sa ap fè raj lan mond lan, jodi an nou avèk 9 ka oubyen 11 ka sispèk ke yo di ke m pa kwè ladan l, e zewo mò, e gade Lèzetazini li menm li pase a pli de mil konbyen mò, Lèzetazini jodi an li gen plis ke 121 mil moun ki touche pa kowonaviris lan. Nou ka konprann jodi an, si G20 ap reyini, fòk li reyini pou Lèzetazini, Lekanada, Lalmay, Litali, Lafrans. Men G20 pa bezwen reyini pou Ayiti, G20 pa bezwen reyini jisteman pou Lafrik. Paske Lafrik, Ayiti, se kote yo ki mwen touche pa kowonaviris lan. Jodi an nou ka konprann, nèg sa yo kap vin konvèti. tèt yo an byenfetè lan se de malfetè ke yo ye. E jodi a fè atansyon mezanmi. Se nèg yo ki kreye viris lan, se nèg yo kap kreye vaksen ki pou geri l lan tou, e vaksen an li deja la. Men pa bliye ke lè w pran yon nèg kou Soros ki se yon milyadè ameriken ke l ye, lan laboratwa kote ke maladi an te eklate a Wuhan an Chin nan, laboratwa sa se pou Soros ke l ye. E plan nèg yo se te arive detui. Mwatye moun ki lan mond lan, sitou nou menm ti nèg nwè. Men jodi an fòk nou fè entèlijans nou travay. Fòk nou mete vijilans nou an kestyon pou ke jodi an nou epanye de maladi sa a. Paske lamen divin deja epanye nou sa nèg yo te genyen kòm plan preyalableman. se enjekte maladi an lage l men lamen divin devye li enben jodi an atravè èd nèg yo pral ban nou an se kounye an yo pral mete menm jan yo te ban n ebola menm jan yo te ban n sida menm jan yo ban n kolera pèp ayisyen zanmi frè lan kontinan afriken an mete entèlijans nou an plas e kouri dèyè tout èd imanitè ke lentènasyonal lèzewopeyen lekapitalis pral vin voye ban nou se e se atravè èd sa a yo yo pral pwazonnen nou. Moun ki lan 69 seksyon kominal o nivo depateman di Sid lan, veye lan zòn rekile yo, Ti Biwon, Lèzanglè, Randèl, Pòtapiman, avèk ONG k ap vin ofri n èd imanitè, e se lan èd imanitè avèk èd sanitè sa yo, yo pral mete vrè viris lan nan nou. Fèt atansyon, se vòtre Jean Gadiforge ki toujou tire yon sonèt dalam devan danje ki peze sou tèt nou. Enben jodi a, mesaj sa a, pataje l otan ke nou kapab pou ke li rive touche plis moun. E lè nou pataje mesaj sa li rive touche plis moun, nou pral rive sove lavi plis moun paske gen yon danje ki an preparasyon la e danje a se atravè èd, atravè lès ong li pral etabli lan kontinan afriken an e lan zòn rekile yo patikilyèman an Ayiti. Fè atansyon. Se votre Jean Gardy Forge, le serviteur. Se votre Jean Gardy Forge, vwa moun ki pa gen vwa yo. Fèt atansyon. Ke Bondye beni nou.